Ok guys kòman nou ye m jis leve epi mwen vini nan badoum nan mwen te di nou deja mwen gen tès sa ke mwen pral eseye pran paske mwen e kounye a nou kapab wè m jis wake up li 4 è 15 nan maten Epi mwen vin pran yon kòp pou mwen kapab pipi epi pou nou kapab wè tout bagay mes amour. So, rezon ki fè mwen leve bonè pou mwen fèl se paske Nou konnen si nou bezwen yon vrèman yon tès, mwen tou di nou sa pou moun ki pat konnen, se avan menm ou fè kenpòt sa ou pral fè ou leve bonè se premye pipi an ki pou diw wi epi non sil pa twò bonè ok. Mwen vini nan badoum nan, jan mwen te di nou deja mwen gen tès sa ke mwen pral eseye pran paske Mwen pa santi kòm. Bon nòmalman se pa sèl lè ou pa santi kò w ki vle di sa non. Paske nòmalman ou konn twò fatige epi lekòl, travay, tout sa yo. Ya, plis lè w gen reskonsabilite tout sa yo ladan l men m jis vle fè videyo an. Pou mwen pataje avè nou pou montre nou so nou pral eseye sa a mezanmi nou pral wè so li vini nap kontan nap happy so li pa vini tou nou just ok nou la paske nòmalman nan moman sa a m pa ta vreman vle sa paske Mwen genyen yon bagay ke map fè like mwen lekòl mwen bezwen fini avèk sa mwen ap pran an so m jis vle gade pou m wè kòman sa ye eske sa mwen panse a se sa pou mwen fè nou konnen tou epi but mwen pa konnen non mes amour mwen jis anvi share sa avè nou menm jan mwen menm tou mwen gen dwa Chè yon bagay avèk lòt moun, nou gen dwa wè mwen, mwen fèk leve, mwen fèk leve nan dòmi, so, mwen montre nou deja li se 4 è, mwen limen limyè mwen jis pou mwen ka. Fè l avè nou ou bezwen yon kòp la konsa ou menm tou ki bezwen konn kòman yo fè tès lan ki pa konnen ou kapab tou aprann tou. Lè ou fenk leve nan maten ou pa bezwen fè anyen nan kò ou jis leve paske premye pipi an se li menm ke ou gen bezwen pou fè tès sa. So Ou kapab fè l avèk klowòks tou, jan moun yo konn di a, bikabonat, bleach. Si nou ta renmen m fè eseye l tou, nou vle update pou n ap gade tanzantan, nou gen dwa fè m konnen, m gen dwa fè lòt yo pou nou, men sa a m ap fè an la, mwen pa vrèman gen tan paske tale konsa mwen. ap sòti, mwen k pral lekòl, mwen k pral travay. So mwen jis man sèlman ap fè li jis pou m verifye yon bagay. So mwen konseye w lè wap fè l pran yon kòp ki clean, yon veso ki pwòp, ki klè konsa. Ok mes amours, men li, map vin ouvri l devan nou la, men mwen pral pipi. Ann ale. E men mwen back mes amours. Mwen fin pipi, mwen genyen li la, e konya la mwen pral sèvi tès lan jan ke yo dim nan, ke mwen pral ouvri I'm so excited So mwen pral ouvri tès la. Sonje m te montre nou pati sa a deja, kote ki vle di lè l gen 2 ba, sa vle di li la, lè l gen yon sèl ba, li pa la. Baww. Ok. An nou seryez mes amour. M ap ouvri li. Ou wè? Se konye a m ap ouvri l, nou wè. Men sa ki tès la. Men li. Mwen ouvri li. Men sa ki tès la. Pou nou ka kap wè tou. Pou nou pa di m ban nou fo rezilta, li poko ekspire tou. Men li mes amour. Ok, kounye la mwen pa louvri li, map mete li pou nou kapab wè. Ok guys sa se test lan. Ok guys sa se test lan mwen pral eseye a. Li di w rezilta ap vini apre 3 minit anba. Epi test la di w konsa la. Premye pati sa lè li gen yon sèl sa vle di li negatif. Dezyèm pati an nan ni bò se a ni bò ti a nou wè. Yo gen 2 tras sa vle di li pozitif. Epi nou gen twazyèm nan la ki envalib se lè tès la pa ba ou okenn mak, okenn ba menm sa vle di ke li envalid. Epi tou si l gen yon sèl mak li bò T a. Li nan mitan antre T avèk C a, sa vle di li envalid tou. Paske si ou pa sa, li sèlman bezwen anba C a. Anba C a ki pou di ou li negatif. Si li sa, li bezwen gen yon ba anba C a, yon ba anba T a, ki pou di ou wi li pozitif. Epi nou gen tan wè ansèyman anba la, ki di ou wap pipi, epi wap mete 3 ti gout. Ok. Wap mete 3 ti gwo djan wè an se la fèt la. M pral ouvri nan pwè. E pi wap lage l djope l la dan. E pi wap tan rezilta apre 3 minit. Ok guys. Biw biw an al gade avè mwen. Oh boy. I'm so excited. But I don't know what happened yet. Mwen poko konnen kisa ki ap pase guys. Mwen sèlman bezwen fè nou konnen epi tou mete nou okouran. N ap swiv pou nou wè. Nou youn poko konnen epi nou pral swiv pou nou wè. Ok mezanmi m ap ouvri li. Sa se li menm. E sa se sa ke mwen pral pran pipi an pou mwen mete li la se la yo montre mwen map metel nou kapab wè so mwen fè tès sa yo deja se paske mwen jis vle tou pwofite fè videyo a pou ou menm ki pa konn kijan pou use tès lan menm ke se pa sa ou genyen gen lòt tou ou jis ouvril ou metel nan pipi an ou kapab li enstriksyon yo kisa papi a di anndanl. So men pipi an mes amour. Kisa ke map fè? Map pran sa epi map plen li pipi. Nou kapab wè sa deja gen pipi ladan. E nan pati sa, nan tès la pati sa, map mete 3 ti gout. 1, 2, 3 m fini avel mes amour. Banm kouvril la m so excited guys. Dim kisa nou wè. So yo dim apre 3 minit. Anyway map dekouvril map bouche jem guys. Nou wè lap travay nou wè. Nou wè kote ki gentan mouye tout pati sa gentan mouye men l pral anba. Fem konnen guys lel prè oh my gosh 1 2 3 4 Guys um.